Bonjou entènot, bonjou reyalite m. E se yon plezi e a chak fwa n gen posibilite sa pou nou prezante w yon videyo. E nou kontan. E non sèlman nou kontan, ou fè kè nou kontan paske ou toujou gade videyo yo. Epi gen moun ki toujou depi yon jou pase yo wè m pa m pa poste yon videyo, yo mande m sa k ap pase konsa, yo pa wè reyalite m dan lè a. E se yon plezi pou nou e pou nou prezante w videyo maten an. E n ap pale de Nouvèl Ayiti. Gen moun ki kwè nan Nouvèl Ayiti a. E konsa tou gen moun ki pa kwè nan Nouvèl Ayiti a. E si w pa kwè, nou pa gen pwoblèm avè w. E si w kwè tou se tanmye. Men fò m di w, nan tout kriz peyi Dayiti ap travèse depi 86 anojou. Depi 86 m koumanse gen ti konprann men. E pa janm gen yon kriz. ki dure tout tan sa si w pa kwè nan nouvèl Ayiti a m pap m pap ba w pwoblèm pou sa e si w kwè tou nou pa gen pwoblèm ebyen e maten an nou pa sèlman pale de reyalite m e de nouvèl a de nouvèl Ayiti oubyen konstriksyon nouvèl Ayiti n ap pale de agrikilti e tou sa paske menm labib di e la charite byen òdone kòmanc toujou pa swa menm. Se pa se pa pale de de nouvèl Ayiti epi m ap di men sa pou nou fè epi mwen menm m bay men nan pat la. Maten an nou wè gan nan men m la ebyen ou konnen m gen jaden ebyen m pral montre nou reyalite ki genyen nan jaden an. Si m ap di reyalite a nan jaden an e fò m montre vrèman reyalite a nan jaden an li. Nou kòm moute nou atravè papay ke nou genyen, nou moute ou atravè grenadya ke nou genyen, nou moute ou li atravè, nou moute ou li atravè, jan m ta di sa, manyòk ke nou genyen, ok, nou pwouve ou li atravè. E pwa kongo ke nou genyen yon ta de choz e de plantul ke nou genyen nou pwal plante e byento e nou genyen pou nou vann tou e nou pwal montre w realitel nou tou se nan tè kel chita e pa chita nan de twa kote se nan tè kel chita manchèt nou nan men nou e nou pwal montre w realitea e koman li. E maten an se nou pral fouye patat. Nou pral fouye patat maten an. Ebyen, se pa sèlman di li, men nou met men nan pat la tou. E swiv avè m. Ok. Pral gade patat la maten an la.

Lè n ap pale Lè n ap pale de nouvèl Ayiti gen moun ki panse se se nan bouch sèlman men nouvèl Ayiti a pa fèt nan bouch ap gade ok se yon patat e pa yon wòch li ye non yon patat li ye li pa yon wòch ok li pran wòch son patat li ye ok Roda pa kwèl men e li pran wòch li son patat ok e men men reyalite a lè map di w reyalite a se se nan tè l ye ou pa janm kwè e men m panse maten an se son mesaj de konsyans e m tap tande yon pastè kap preche li di li pa sèlman li pa sèlman ap preche pou pou pou nanm sèlman men li preche pou kò, pase nanm lan li pa ka viv san kò a, e kò a pa ka viv san lespri. Otreman di, nou kapab di, e lòm se yon èt tripatit, sètadi, e ou fòme de kò, espri, e nanm. Nanm lan bezwen nouri, spirityèlman, kò a bezwen nouri, fizikman, epi lespri a. Fò l byen dispoze pou kapab byen fonksyone nan kò a. Ebyen, pastè a te di li menm, Li pa sèlman preche pou nanm sèlman, fò l preche pou kò a. Pou kò a, se gade kabrit, mwen te konn gade kabrit lontan, gade mouton, gade bèf, gade poul. Ou wè poul, poul pa tèlman egzajere. Ou ka gade de twa poul nan lakou lakay ou. W ap gade ze lontan, lè w sot nan vakans Pòtoprens, m al nan pwovens, lè w rive kay peyizan an, ou ban ni fò kado de grenn ze, Ou konprann sa te fè chalè o kèl fè w kado yon poul se te vrèman bon men kounye a ou di yo pa gade bagay sa ankò yo pa gade poul yo pa gade kabrit se kèk grenn moun o aza ki fè l maten m konseye nou ann tounen gade poul bay ze yo bon poul yo bon y a se nan se nan poul pèpè n ap viv so nou pa ale fè sa pastè a di fò n tounen gade kabrit gade bèf gade mouton gade poul plante manyòk. Plante patat, plante mayi, plante pitimi, plante joumou, eben ou pral wè, m garanti w. Kèsa w di latè pa bay men fò w bay latè. M ban nou, m ban nou egzanp lan, Lachin, m on pakèt jaden k ap fèt Lachin e moun yo pa, yo pa gen dlo, s avèk on awozwa yo met nan do yo epi yo gon, yo gon tib. epi yap awoze, yap awoze pou fè jaden. M panse e nan sans sa a e sekrè a se nan tè l ye. Si nap pale de nouvèl Ayiti, bagay sa yo fò nou fè yo. Manje. Ou pa ka fè bann pitit e ou pa knnen kòman ou pral ba yo manje. Ou pa knnen kòman ou pral mete yo dòmi. Ou pa kòman ou pral fè edikasyon yo. Tout sa yo ou pa antre nan nouvèl Ayiti a. Nouvèl Ayiti a hing hang lan fò nou retire l. Ou rayi moun pou sa l genyen. Pa rayi moun pou sa l genyen. Ou menm se fò pou fè pou genyen. Ou pa ka giyonnen pitit moun, piske pitit pa w la pa ka aprann pou rayi pa moun nan ki ka aprann nan. Ann kite, ann sispann. Moun ap fè ti boutik li piske ou pa ka vann li vann, ou fon fason, ou giyonnen pa l la. Sispann. Moun ap fè jaden l pa l la, ou rale donn pa l la. Sispann. Moun nan gade ti kabrit li, ou menm ou pa genyen, ou giyonnen l. Sispann. Sispann. Frè ou genyen, men ke l wè l pa bò ou, ann lè kat mare twa. lap bòw paske li konnen e frèl ou ye e pap kite w al vòlè sou al mandel san bezwen gen dwa pa bòw depi 4 mayo 3 lap bòw sispann rayi moun pou sal genyen moun nan gen machin nan nan vwazinaj la li pa janm bòw woulib wap priye poul fè aksidan wap priye poul kraze wap priye pou vòlèl li pa janm bòw woulib depi ou malad nan katye a m garantiw yal mandel sèvis nan inè dezè di maten lap mennen w lopital pa rayi moun sal genyen. Sekrè a, se travay pou travay. Menm Labib di sa nan Jenèz, Fò travay pou manje. Parese pa sipoze manje. E nou sipoze travay ak swe nou pou nou manje. Nouvèl Ayiti a, se yon nouvèl Ayiti tout bon pou l ye. Fò n pa gade sou moun. Fò n manche ponwèt nou, menm jan im nasyonal la di. Fò n manche ponwèt nou pou n pa rete avèk lòt nasyon. Pou nou pa al pran imilyasyon nan lòt nasyon pou bagay ke nou ka fè lakay nou. N ap al pran imilyasyon nan lòt kote nan bagay ke nou pa ka fè. Men bagay nou ka fè, nou pa sipoze al pran imilyasyon avè l. E m panse ke ou ka kite yon mesaj wi. Ou ka kite yon kòmantè. Gen bagay gen dwa pou pa w janm di de Nouvèl Ayiti a. Ou menm, kite yon kòmantè nan yon videyo. Mesaj ou kite m ap fè l pase pou ou. M konnen gen moun ki pa renmen pale. Gen moun ki pa. renmen parèt tèt yo nan seri de bagay, men peyi a kite m di w se pou nou l ye, nou pa ka kite l peri. Abondant Tounde Sali Ebyen, pa gen de pa gen twa non Ebyen, se reyalite m li ye wi Pataje videyo a pou nou nan gwoup sosyo yo epi l ap rive lwen Pa gen de, pa gen twa, se reyalite m li ye. Latè pa bay. Nan. Latè pa bay, fò w bay latè.